Chak tan mal repiblik dominikèn mwen wont poum di se ayisyen m ye wi menn. Nou pa wè ki level kijan repiblik dominikèn ap take over la. Nan ou panse yon moun ki gen gwo bout milyon la pral Nou an 2021 nou poko gon mall an ayiti non. Nou an 2021 nou still poko gon mall yon kote nou ka al shopping bagay orijinal an ayiti. Yon pakèt ti kounouk nou genyen kom biznis. Mwen menm mwen pa deside mouri pòv, m pa deside mouri tankou ansyen atis yo. Jodi a m ap mennen, demen se dè gendwa se yon lòt atis ki pral mennen, ki pral gen tout baay, tout hit yo nan men yo. Hit lan pa etènèl. Sa k ap rete pou mwen an se biznis m ap fè la yo jodi a la. So fanatik Roody Rudeboy ki renmen ti mizik mwen yo, pran ti pasyans mwen. M ap vini a bagay pou nou nan jou k ap vini yo la. M ap ba nou mizik lan tou men fò m etabli m menm jan w wè Puff Daddy li gen pil biznis li. DJ Khaled la kounye an la li gen yon deal ke l fè a Dolce Gabbana. W ap wè l gen rad li, chemiz, pantalon, sandal Dolce Gabbana, zòrye Dolce Gabbana, DJ Khaled, sèvyèt. Dolce Gabbana, DJ Khaled, so mwen menm ap fèl avèk Joker Electronic, Roodboy 1, Roodboy 2, Joker Electronic, e li lye. Mindset business, mindset. Aktyèlman la nèg yo atake La Boule. La Boule wi. La Boule kounyè gen nèg ame ladanl kap bay djiyad. Gon kote nèg sa yo pap rive? Ou wè a peyi sa e avanse lap avanse oubyen bak lap fè? Nou gen 2 chèf deta ki bèbè ki pa janm pran yon desizyon ki wè ki pou fè w wè peyi sa fè yon avan. Kote ou ka bat bravo pou di kèt sa good ann avanse la gon gon pwogrè k fèt la. Ki pwogrè Ayiti fè nan 5 dènye ane yo la, nan 10 dènye ane yo la? Ki pwogrè n fè? Ki pwogrè peyi a fè nan 5, 10 dènye ane yo la, 15 dènye, ki pwogrè n fè? Bon mwen lontan yon moun te ka antre vin enjoy non kanaval men kounye pa menm gen kanaval ankò. Pa gen mwayen pou bagay kon sa fèt. Ki touris ki pral vin an Ayiti la pou. Dènye man, mal pa son ti vakans la a madan mwen pitit mwen. Katreven di pousan diaspora ki te konn vini la yo la e sendomeng mwen yo wi. Yo punta cana ap lwe bèl airbnb pou ti monnen pistach. Yap byen jwi lavi yo. Dominiken ouvè pòt pou akeyi yo wi. Konbyen bagay nou gen la nou gen dekamewoun nou gen kaliko ki kote nou gen ankò depi yon dyaspora antre m pral dekamewoun m pral kaliko ki kote nou gen ankò okap ki ap kenbe fon ti ekilib la pou moun al gad sitadèl. Ou pral sitadèl yo mete w sou do yon do bourik ou monte sou do bourik la ou desann sou do bourik la ou ale kisa n gen ankò k nice sa n genyen nou yon peyi nou pa gen anyen non anyen ou gen pitit ou la kote ou ka pran pitit ou la ou al avè l la kounye an la Koman ou ka pran pitit ou, ti moun ki gen 2, 3, 4, 5 an, pou mennen l enjoy? Di m ki kote an Ayiti ou ka mennen l enjoy? San se pa yon, yon kote nan Petyonvil lan, m pa byen fè pè, fè pèsonalite, m tande gen bagay pou ti moun. Non badje 400 dola ameriken boule. Kote ou konn tande bagay konsa? Yon badje 4, 500 dola ameriken boule. Ah m pral sendomeng la map jwenn menm bagay sa yo pou yon ti monnen pistach nap fè peyi nou pap fè peyi tout moun pè sòti pou kidnaping pwogram paka fèt anyen paka fèt moun paka fonksyone depi solèy la pral kouche moun nan sou lage ou pa alèz lajounen ou pa alèz lannwit nan peyi sa. Anyway guys. Mwen menm. Pa banm konsèy sa poum fè a ti monnen pistach ke Bondye banm chans poum fè a. M depozel kotem vle. M fè sam vle avèl. Paske demen si Dieu veut. Lè m paka chante ankò m paka redi senti m fin di m paka monte stage ap fè grimas fè lòk fè bagay. O mwen ma konnen m gon ti kounouk kap antre yon degouden kap pote ban mwen. Nou konprann? So guys, m envite tout moun pa gaspiye ti kòb nou sitou si w ap viv Ayiti. Si w ap viv Ayiti, pa gaspiye guys. Pa chita.